Sot ou konn sa pral depan de lè w gad video sa nan moman wap gad video sa m pap baw manti nou pote zen pou ou ehehey gen bagay zen an tèlman cho cho pi mal pase glos lwil ka vwazinaj jodi a ki se 21 mas 2025 lan 3 elikoptè tarap fè lavi wonn dede sou tèt kafou fè avèk matisan 3 ti zwazo sa yo te atire atansyon popilasyon an Pou yo se ta yon lapè ke 3 ti zwazo sa yo ta va pote ba yo paske yo sibi twòp zak vyolans yo kouri kite lakay yo twòp ooh yo di yo pa kapab ankò yo panse ke 3 ti zwazo sa yo ki anlè a se ta va yon lapè l ta va pote pou yo selon sous lapolis a elikoptè ki ta va defile tankou ti zwazo anlè a la kont pou bandi la pou lite avèk sanzave, malandren ki enpeche Ayiti, enpeche popilasyon viv ak lapè. Jodia bandi stil ap vomi krach ap vomi dife pi mal pase drago, yo mete dife nan la fleur du chèn su sou pwen ri kapwa nan kay ak machin malerèz yo fin lite, fin fè dlo tounen bè, achte ret grangou pou yo achte pou yo posede,

Kanada anonse jodi vandredi a aksyon anplis. 3 endividi, Dimitri Herard Joseph ki se ansyen DG ISGPN nan avèk chèf gang Kanaan ki se Jeff Larose ke endividi sa yo se yo menm ki enpeche malerèz malere viv nan lapè, viv byen nan peyi Dayiti. pnh anonse arestasyon ke yo arete 5 endividi ki enplike nan trafik zam. Men yon non nan sispèk yo. Francesca Charles arete pou Patisipasyon l nan antre manch an Ayiti. On fanm wi mezanmi. Yon fanm. Bon mezanmi. Kounya la sa pou n fè? Nap veye fanm nap veye gason Fanm kounya la pran plas gason Gason kounya pran plas fanm Nap fon ti tonbe kay tonton sam uscis fè konnen ke siw ta va marye avèk yon sitwayen ameriken pou rezidans yap arete w yap mete w nan kaj aprè sa yap depòte w Pap baw manti humm kè sote nan tout sans rrrhihihihih Mezanmi nou toujou kay Toto Sam majistra Boston an kanpe dandandan djidjidji an kont gouvèneman l lan pou pwoteje imigran ki lakay li yo li fè konnen ke imigran yo itil state la. Yo fè tout travay, yo fè nenpòt travay, se yo menm ki kenbe dan. Enben di w l kanpe dan. Pou nou fini a nouvèl la, popilasyon Kanapevè a fè yon bagay ke tout moun etone de sa e yo di se yon siy yo voye. Yo moute drapo Ayiti a anlè epi drapo Larisi a anba. Mwen menm m ta renmen konnen sa sin sa sinifi. Si ou menm tou ou ta renmen konnen sa sin sa sinifi, nan kòmantè a, di ou ta renmen konnen sa l sinifi tou. Ekri yon kòmantè di ou ta renmen konnen sa l sinifi. M pap ba w manti n ap toujou rete nan stil menm ti tèt blag la, nou pa ka pa pran blag la. Ti kolòn li menm ki se masisi aktyèlman la kap fè aktyalite kap fè pale de li di w ke li fek kare fè masisi li fek kare lage l fek kare tapote bouda l ebyen li di w li gen yon lis atis pou l lage nan lari paske fòk li moutre konbyen moun ki nan klozèt nou gen pastè blaze ki se yon atis ayisyen ki ransè ki chante ki konn chante ki konn bay blag li te pase nan yon entèvyou li di depi l ta jwenn yon moun ap rele l ti kolòn oubyen tchou pap bò manti lap lage 2 wòch nan lestomak ou. Paske l pa asepte moun rele l kolòn, depi l rele kolòn l ap gentan konnen si masis ou mande l. Nou gen menm ankò Tonton Zezirab ki s on yon komedyen ki konn fè moun ri, di ke li menm li pa asepte masisi pwoche pre l, li pa asepte bagay sa yo.
Ou pa ka gason ou ak sandal fann zòtèy nan pye w, masisi w ye.
Kounya gen yon bagay, gen yon tiktokè ki moutre ke lal fè sonografi dèyè l li di dèyè l gen ak denesans mezanmi rrr gen bagay lal fè foto li di w dèyè l gen ak denesans ki se sonografi mezanmi ooh kounya la pou medam yo ap veye mari yo avèk fanm pou lap veye yo avèk gason. Yo gen matlot, yo gen matlo. Bagay yo anpil wi mezanmi. Ebyen pa bliye abone, pataje, like, komante pou ka jwenn plis video, pou ka jwenn plis blag poun ka al chèchel nan nenpot sit ou poun pote ba ou. Vin dim, vin dim, vin dim, vin dim tonner gen bagay. Rarararararara.